Ak tout fanmi nou yo ak tout zanmi nou yo map di nou mwen renmen nou anpil paske yè gentan pase jodia preske fini e demen pa garanti se poutèt sa map swete nou byenvini sou chanèl paw la non pam se Wedley mwen pote yon nouvo video pou ou video jodia se kelke konsèy konsèy sa yo konsène chak moun ki gen paran k ap viv. Malerezman, mwen menm m pa gen ni youn, men m kwè gen anpil moun ki menm jan ansanm avè m. Sa ap byen fè m mal pou yo, paske m konnen kòman sa ye. Lè w gen yon paran ki t ap viv ansanm avè w, ki grandi, ki grandi w, ki leve w, ki ba w lanmou, ki la pou ou, li la pou l tande w, lè w tris, Lè kè w kontan, kèlkeswa sa k rive w, ou santi w gen yon fòs, ou santi w gen yon kouraj apre Bondye se pa al nan. Epi pou gade pou wè, yon jou, ou gade ou wè moun sa a rete l disparèt, li di anpil. Mwen menm m konn doulè a, premyeman m pèdi papa m, apre sa m pèdi manman m, m konn doulè a. E sa di. Men, nou pap rete nan tristès la. Ki sa nou kapab fè pandan ke paran nou la? Ou menm ki gon paran, menm ke ou te gentan gen pitit, menm ke ou te gentan kite kay li, ou te lakay ou, men, paran sa, li toujou rete paran ou. Nou menm paran, Nou pa janm genyen yon pitit ki twò gran pou n pa konsidere l kòm pitit nou ankò pou n sispann ba l lanmou. E nou menm timoun yo, kisa nou fè? Kisa nou sipoze fè? Nou sipoze toujou bay paran nou love. Valorize paran nou toutan ke lap viv paske ou wèl jodi a demen se vre lap disparèt e lè sa ou pral aprann ke li pa etènèl ou sipoze renmen paran ou renmen manman ou renmen papa ou moun ki leve ou moun kap viv avè ou ba lòv demen se vre pou pa regrèt gen anpil bagay ou pat konn fè jodi a demen se vre lèl fin mouri se lè ou pral rann kont ou te sipoze fèl lap twò ta pou ou. Pa egzanp mwen menm, nan laj m pèdi manman m, m santi fò manman m ta la toujou. Gon pakèt bagay m pat janm konn fè pou m ta fè yo men malerezman li gentan pati e m pap janm jwenn li ankò pou m ta fè yo. Se sa k fè m konseye w pa fè menm erè menm jan avè m. Pa fè menm erè m te fè. M te manke bay manman m love, m te manke bay papa m love, m te manke ba yo ba yo valè yo Se pa paske m te konn derespekte yo men m santi jan m ta sipoze fè l la se lè yo fin mouri m vin rann mwen kont ke m pa t janm fè l konsa. Ou menm pandan manman w ap viv kounya la m ta swete apre w fin gade videyo sa pou w di manman w renmen l. Montre manman w renmen l, pa fè manman w fache. Achte kado pou manman w, rele l nan telefòn tanzantan. Ou menm k ap viv nan lòt peyi nou konnen kòman Ayiti ye. Manman w ap viv Ayiti, papa w ap viv Ayiti. Èske ou konn pran tan pou reflechi pou di, Kòman manman m ye kounye a? Èske manman m gentan manje? Ban m fè yon ti rele l nan telefòn. Kòman papa m ye kounye a? Nou konn fè sa? Si ou te manke, m ta swete apre ou fin gade videyo sa a ou pral aprann fè sa. Aprann valorize manman w, ba l valè. manman w, papa w, moun sa yo, yo chè anpil. M konnen gen paran ayisyen, sitou manman yo, yo pa pè fè nenpòt bagay lè pitit yo grangou pou peye yon mwa lekòl pou pitit yo. Papa yo, yo pa pè lannwi, yo pa pè fè nenpòt travay sal pou yo bay pitit yo manje. Demen si Dye ve, ou vin rive yon kote ou ka manje. Èske w sonje manman sa a? Èske w sonje papa sa a? Eske w sonje moman sa yo, ke l t ap pase mizè avè w, jodi a ou ka manje yon pen, eske w sonje l? Eske w rele l? Eske w di l ou renmen l? Ou konn pran tan yon jou pou w leve pou w pou w rele manman w oubyen si manman w pre w, ou chita bò kote l, ou gade l, ou pase men nan tèt li, ou di manman m renmen w anpil. Ou ba l fòs, ou demontre l ou avè l. Fyè de manman w. Menm ke manman w lèd. Menm ke manman w pa gen kòb. Menm ke manman w pa gen machin, manman w pa vwayaje. Manman w li ye. Petèt manman w pa t ka fyè w fè w fini lekòl. Oubyen w te fini lekòl manman w pa t ka voye w nan inivèsite. Men, li pase anpil mizè avè w. Manman w renmen w anpil. Manman w renmen w. Papa w renmen w. Il suffit ke 2 moun sa yo met ansanm yo fè w, yo mete w sou tè a. Yo pran swen w depi w te tou piti. Depi w tou piti, ou poko ka chita pou kont ou. Manman w ap siveye w. Si w kouche, pou l ap veye si w pa prale rad met sou figi w. Kote w ap prale, l ap siveye èske w pral tonbe. Li mete w kouche pou l ap kore w. Papa menm nan lari a, gen nan yo, Andeyò Ayiti yo sekle, yo pa rekòlte, yo pase mizè. Gen anpil manman, ki te gen dwa fin, ou fin lage w sou tè epi l vire l ale. Li pa manman w pa t gen kè sa. Jodi a ou gen dwa pa vwayaje, ou gen dwa pa fini lekòl, ou gen dwa pa nan yon gwo pozisyon, men manman w te pase mizè ansanm avè w. Manman w te pran swen. Papa w te bay tan l pou ou. Li te avè w pou jiskaske w sa w ye jodi a. Pa fè menm erè avè m, ki pa t pran tan pou m te di manman m jan m renmen l, e apre l fin mouri m vin reyalize kòman m te renmen l, ki wòl li te jwe nan lavi m, kòman l te enpòtan pou mwen. Paske l fin ale m pa p ba w manti, m santi m pèdi yon pakèt bagay nan vi m. Zan se m gon vid ki pap janm ka konble e m pap janm ka gen kè kontan m te genyen avan an nan moman m te konnen manman m t ap viv. Pou otan m pat twò ba l twòp enpòtans non m te panse se yon bagay nòmal tout moun gen manman m gen manman sa se yon bagay nòmal. Men se lè l fin mouri Lè papam fin mouri m wè kisa yo te ye nan vi m. Pa tann se lè manman w mouri pou w ap pale de li. Pa tann se lè manman w mouri lè w rive yon kote pou w ap prezante zanmi w nan biwo kote w ap travay pou w ap pale de manman w. Lè w rive lakay ou, ou fin touche pou w pa pou w pa achte bay pou madanm ou, pou pitit ou, pou ou, pou zanmi w, pou mennaj ou, pou pou kay ou epi manman w menm grangou. Toujou sonje manman w. Rele manman w tande rele manman w di manmi m renmen w anpil di papi mèsi paske w te pran san w ou te pran tan w ou te dedike lavi w pou mwen ou te ka fin fè m mwen ale men ou te rete la pou mwen m renmen w anpil menm ke jodi a m gen dwa pa genyen pou m ba ou men w ap toujou rete nan kè m. Rele manman w tande, bay manman w yon ti bo, bay papa w yon akolad, di l ou gen l nan kè w. Fè l konnen w renmen l tande, pase 2 moun sa yo enpòtan nan lavi w. Si w poko abone ak chanèl la, m konseye w abone. Ou menm ki gentan abone, mwen di w mèsi. Bay videyo a yon like si w te renmen videyo a, fè m konnen. Epi, se te zanmi w Wedlin, m swete ke ou fè pati Team Wedlin nan depi jodi a. Si w te renmen ti videyo a, kòmante, di m kòman w wè l. Bye!